1 li fèb sur le plan de l'air, de mer, li fèb ladan sur le plan de terre, son lòt bagay. Men fò nou konnen byen ke premye ranje a staff la, dirijan, gid la, yo elimine l, dezyèm lan yo elimine l, twazyèm lan li nan kache. Prezidan ke pèp la vote ki pou ta dirije peyi a ke l vote a 54 pousan an jiyè 2024, prezidan sa pa gen tèlman pouvwa Se sa k fè ke lè Prezidan Daniel Trump ap pale de li pale a yon moun ki enpòtan, yo pa janm konn kiyès ki enpòtan, yo konnen se Prezidan Paleman an yo te pale li pale. E doudan ke se Prezidan de la Repiblik la. E l pa gen pouvwa. Pèp la vote l, li pa gen pouvwa pou l deside, pou l fè anyen, pou l di anyen. E menm jan Ayiti. Pèp la vote yon Prezidan, Prezidan an pa gen pouvwa, se Premye Minis la ki gen pouvwa kounye a ka deside ki gouvènman Dirèkteman ka yo gen pouvwa. Prezidan an pa menm ka revoke premye minis la, li pa ka revoke yon minis daprè la konstitisyon 87. E sa ke vakabon yo vle konstitisyon sa a toujou rete. Wè yo tap chanje konstitisyon an sou prezidan Jovenel Moïse epi yo pa kite l chanje l epi l vini Ariel vini kounye a pou l fè konstitisyon an pou l fè refè eleksyon an yo fè l kraze konsèy elektoral la pa fè Referandòm lan pa fè eleksyon. E lè referandòm ap vanse, ap vanse pou yo fè l kap nèg ka pete yo, Arisid pran yon fi ki rele Roseline Pierre, Wideline Pierre nan kanal la, ki n'a rien à voir ak la lwa, ki n'a rien à voir ak la konstitisyon, ki n'a rien à voir avèk la politik, li mete l nan tèt zafè konstitiyant. Petèt yon konstitisyon an fin fèt deja pou l retade l pou konstitisyon an pa fèt pou pa gen referandòm. Se vagabondaj. Ou konn lè pa gen pouvwa se li ki gen pouvwa. An men sa konse Niran. Kounye a la, lè yo vin konstate yo bezwen lajan ke loksidan an kenbe kenbe li pa ba yo l pè gen anbago kont Iran kounye a la yo bezwen lajan yo oblije fè bradba kounye a se prezidan ki pat gen pouvwa se li gen vwa ochapit kap pale de negosyasyon e prezidan an kap negosye kounye a la grenn gid la ki nan kache a li pa parèt li menm sa gen pouvwa bagay la anptipe difisil men kòm lèzetazini kounye a nèg ki prezidan lèzetazini an Donald Trump li pap jwe a bagay serye anmwey nan kasalanm met siwo. Men ou menm ki fè ideyoloji kap fè tenten chawa, kap fè chawa. Ou di Iran gen pou fòs, si l te gen fòs li tap fè menm bagay sou Izrayèl. Ou wè Izrayèl jiskaprezan ap ponpe zam sou kont Liban. Ou pa wè Iran jiskaprezan yap atake l kounya la, li pa atake l pè lè atake tout lòt peyi ki nan mwayen oryan ki nan ryen avwa avè l, ki nan lapè avè l, se yo lap atake. Li menm kreye dezòd se teyoris moun sa w ye. Anben ou jwenn Anel Trump ki pap jwe a moun bay serye. Se menm bagay la kap pase en Iran et Ukraine nan en Europe. La Russie ap jwe avek Zelensky. Prete en pretextant ke Ukrainien yo se frè ak sè Russe yo. La Russie pa vle atake yo. Et l'Occident menm ki gen Macron, Macron et avek Europeen yo ap finanse guerre la. Yo bezwen kraze la Russie. Yo menm envesti, envesti la a, y ap konte pou envesti pre de 90 milya ewo, anviwon 90 milya dola, pou zam pou yo fè gè kont Lawisi. E yo kenbe yon nèg ki rele Zelensky, ki pa gen ni tit ni kalite depi dezan pou fè eleksyon, l pa al fè eleksyon, pou eleksyon gen lagè. Se yon bagay ki te fini deja wi. Èy la Russie antre an Ukraine kounya pou gen lapè la tout bagay fini. Anben oksidan ap itilizel avèk biden kap itilizel sa kounya pou afebli la Russie pèdi san ki ap genyen la Russie. Yo fè komsi yo itilizel paske se ti frèl li ye Ukrainien. Yo konnen ke la Russie gen bagay li pap fè kont Ukraine. Li pap avanse twòp sou li. Se lapèl benyen nan yon ti zòn. Yo dejenere sitiyasyon fèl tounen yon gè kounyea la. Se sa oksidan ap fè makronyen avèk ewopeyen ap fè. Se la Russie betize ap betize la. Li pa konnen se poul metrize sistematikman ikrèn. Avèk zelensky yo tou zelensky e konpayi. Si li ka wè l, l ap sezi wè sa. Paske loksidan ap itilize Ikrèn kounye a pou afebli l, epi aprè yo pral rantre, lè sa Lawisi ap febli nèt. E sa yo bezwen. Chans pou Lawisi, bagay Iran an vin fè vin pèmèt ke li vann plis gaz kounye a la, li gen plis rantre kounye a la pou l remonte l. Si Lawisi pa metrize Ikrenyen e Ikrèn, Sistematikman. Zelensky sistematikman detwi tout lè tout kote ki potansyèl ke oksidan ap itilize. La Russie kap wèl. Lap banm nouvèl. Paske depi ou wè oksidan vini li pa vle gen lapè. Kote prezidan Donald Trump te vle gen lapè la li te panse ke rapidman li tap met lagè la. Nèg yo ap atize lagè. Nèg ap finanse lagè. Swadizan si prezidan an, Trump, mete lapè an Ikrèn, l ap gen pri Nobèl de lapè. Yo sabote l. Ou ta vle ke prezidan Donald Trump gade nèg sa yo byen? Ou panse ke prezidan Donald Trump ap gade nèg kòm zanmi, kòm alye? Non. Yo konn sa deja. Y ap fè manipilasyon, y ap fè divèsyon jounen jodi a la. Lè w fè konnen ke Ikrèn ap genyen, gè a ap genyen, l ap di w ap genyen, ap kraze Larisi. Ikrèn ka kraze Larisi. A Ikrèn te dèyè, tout bagay te dèyè sètòp deja nòmalman wi. Yo pase dèyè yo di Ikrèn non! Pa gen lapè e poun fè lagè wap genyen. Ou wè kwe ou wè kye nèg yo mechan. E sak fè ke ou pa jwe a vakabon. No ou pa jwe a sa. Ou pa jwe a sa. E menm jan ayiti. An ou panse ke ou pral chanje ayiti konsa. Haaay. Gen de vakabon ki vle gen stabilite. Si gen stabilite li pa bon pou yo menm. Paske se lagè yo bezwen. Se dezod yo bezwen ayiti kounya pou yo ka reziste. A ki figi yo pral pale de fè 2 okipasyon ameriken nan 94 a 2004? A ki figi yon Risi yo, lajan leta, kay leta, lekòl leta, inivèsite leta, lopital leta, kay leta nan men yo? Ti kay yo fè lajan leta konstwi la, yo vann leta l pou 6 milyon dola, epi yo antre yo prann pou yo ankò, ki se kay prezidan l ye, e pa kay pa yo l ye. Yo pran ankò. Fò gen dezòd pou yo toujou ka reziste. Yo pap janm ka vle stabilite. Se menm jan avèk Zelensky. Fòk gen dezòd, fòk gè a toujou kanpe pou l ka prezidan. Oksidan se ki pou gè a kanpe kounye a pou afebli Larisi, afebli l, afebli l tèlman tire, tire, tire, tire, tire twòp. Li pa gen zam de defans. Kounye a yo pral antre yo menm dirèkteman. Annatandan yo panse ke Prezidan Donald Trump prale an 2028, yo panse. Prezidan Donald Trump prale an 2028 kounye a, y ap gase le fòs kounye a la pou kòlpote kont Lawisi. Si Lawisi pa gen gason sou li, li pa gen ase vizyon politik kounye a la, y ap fini ak Lawisi. Li pa p fini avè l tèlman, paske Lawisi se yon pwisans li ye. Se yon pwisans militè. Han, t ap gen yon twazyèm gè mondyal klè. Men nèg sa yo, nèg ki makronyen sa yo, se dezòd y ap kreye. Se vatangè yo ye. Ou ka remake Trump pa nan vatangè non. Li di ou pa bezwen misye gen zam nikleyè. Si l gen zam nikleyè, l ap yon danje sosyal pou tout peyi nan Mwayen Oryan an. Ni pou oksidan an tou. Paske lajan peyi a, yo fè zam avè l sèlman nèg gid sa yo. Nèg sa yo pa gen dwa gen zam nikleyè tandiske Izrayèl detantè de zam nikleyè. Izrayèl ka brile Iran. Izrayèl ka brile Iran. Men l konnen l pa gen dwa itilize zam sa a. Bonm nikleyè sa l pa gen dwa itilize l. Sèl lè l te itilize, se lè Etazini avèk Nagazaki, Iwochima. Ou wè katakonb ke dezas li te fè o Japon? Alò, yo pa ka kite moun sa yo gen zam nan men yo, e moun sa yo. Paske premye tèt la ale, dezyèm la ale, twazyèm la nan kache li ye kounye a la. Se sou de nèg di revolusyonè kounye a, k ap aji de pa yo menm wi. Al di Iran an chaje zam, si l te chaje zam kounya la li ta fè li ta li ta kòlpote avèk Izrayèl. Izrayèl klèman pa negosye avè l, pa nan negosyasyon. Gen yon ki ap di oo e ameriken ap mennen nan, nan ameriken ap mennen negosye avè w, men l pa bene boule peyi a, li konnen w se vakabon w ye. Li konnen e vakabon w ye, w pa gen sousi. Pap goumen avè w. Men pap kraze peyi a tou paske ou menm fò ale. Li di w pap gen zam nikleyè. Peryòd.